Misye di bon sou fanm sa. M pa kwè nan misye. Pou youn, a la wè m fè 2 minit ap pale ak yon fanm, li gentan bon sou li. Anben, anben fanm sa, li k t ap koze avè l, e pa misye k t ap koze avè l non, li menm. Antouka, m ap swiv misye, pase fanm pa konn fasil konsa. Depi w fin chwazi ti gason sa, se l avè m ap panse. Epi m pa pran nimewo l non, pou m rele di.

Men men ou tap mande pou mwen an. Ki zen w gen pou mwen la? Banm li non. Pitit, zen sa m gen pou ou a, fò m ta di li kanmenm. Pa konnen lotrejou, m kwaze yon bèl ti blak. Li tèlman love ti gason sa, epi li tèlman pasyone de li menm, nimewo li m bliye pa.
Ou love bla ou pa lak bla epi ou bliye pran nimewo'l mezanmi kòman fè bliye pran nimewo sa a menm epi ou renmen nèg la anpil epi ou bliye pran nimewo'l wi mezanmi konsa tou pitit menm mwen ou kwaze yon grimèl. Misye telman gen kob men m pa telman renmen li.
Ou pa renmen men pou kob la ou renmen. Wi Gaëlle bon li gen kob map fè sanblan. Konsa menm. Ebyen ok m pa rete m ale m gen yon bagay map fè. M ale tande. Ebyen dako. Ok.
Janm konn Didine malen fom ta wè ti gason sa. M pap kite li pran nan kou sa. Gèt menn, madan sa konbyen ki pase nan menn. Ou pa konn ya ou pa di. Yon bagay map imajine la wi men.
Kisa? Kouzin men mwen ou relem la mpa konn kisa pou fèm non. Kouzin?
Li frekant kote ti gason la ap pale ansanm avèl. Mpa renmen men li gen kòb.
Evre? Li gen kòb? Wi nimewo ki ta tonbe t bay wi. Wa sonje w di w pa renmen. Ah depi gen kob se boule kob men pigaw di zanmiw yo sa non.
Pigam di zanmim yo sa non. An sa ti dam te rele lot jou a menn.
Wi sa yo tap fè stilisyon. M fin pale ak fanm nan menm m bliye pran nimewo telefòn fanm nan wi menn. Bon
Jan de bagay sa yo. M pa ta swete w pou di zanmi sa non paske ou deja di ou pa renmen se paske gen lajan ki fè anmey pa ou twò fè zanmi konfyans wi pa di zanmi sa non paske ou pa renmen se lajan ki koz ou renmen. Anmyy kouz, piske ou te rele m la se jis pou te ka di m sa, m te gon bagay m t ap regle lakay la, m ale m pa konnen kisa w ap fè, kisa w panse?
Anmyy ok kouz. Anmyy dakò, n ap tande. Dakò.
Dakò.
Mesye,
piske kouzin m di, piga m di zanmi m sa. Bon m te gentan di sa Kisa m pral fè a M te gentan di sa m di sa nèt M bay vag E ou pi bon pase m nan Apre m toujou kwè nan tèt an M pi bon baz Wè m poze m Wè avanyè m poste m Deja m anpil pwoblèm wi menn Wè ou pa gen kòk a mwen baz Avanyè m poste m Anba a M wè moun k ap pase M met may M pran nimewo bay Ou ki te pran nimewo tout bay wi Ou.
Si wap pale ou konn m ka rele devon baz. M ka rele devon. M pran nimewo ey bel. Sa men ou wè. Ou pa ka kanpe anfas mwen. Map mennen toujou. Ou fon erè. Sevè la banm pwoblèm anpil wi men. Ou fon erè.
M bay rele l tou. Ou tande. Ti bèb ba a ki pral tonbe la. Ban mwen nimewo a non.
Map rele l. Ou tande.
Yo ki fou. Hey!
Ki sa m fè? Chita bò lari, kanpe bò lari, m pa janm ka wè ti blak la non. Mezanmi, ki sa m ta fè la?
Oh! Ou manke di. Alo baby ah pa bezwen bay kanmenm ou poko madanm mwen oh m pa bezwen bay tèt mwen pwoblèm sa vle di ou aksepte chèèt santi m nan mond mwen an. Yon ti pawòl santi m nan men tou baz. M gon zanmi m ki ou konnen nou 2 ap fonksyone tankou frè m. Kanmenm fò m fè w wè misye pase yo gentan vi rekonèt ou la. Fò w vin nan baz pou m fè w rekonèt misye. Hey Jezi kisa m fè map peye sa. Mwen fenk pran nimewo m pa vle an. Bonswa bèl timoun. Salut.
Sa vle di wap mennen 1 zero sou mwen vre. Oh ou pa bezwen pè m bitè menm premye nan poul la e m anfas ou toujou.

Wi mwen gen yon bagay kap travèse m. Silvouplè ou pa ka esplike? Petèt m te ka ede w. Sèl sa ki pwoblèm m genyen an, se lotrejou m kwaze yon bèl ti blak m tèlman renmen, yon senp ti nimewo m bliye pran nan men li, m pa ka. M chita bò lari, a verite a di m chita bò lari, kanpe bò lari, m pa janm ka wè l pase ankò pou m pran nimewo a non. Bon se pou sa mesye, pou sa nou bay Kato tout pwoblèm sa, epi pandan se tan lè m ap vin lajè m ap gade l ap gentan pran tan sou ou, ou son bèl timoun m gentan renmen w. Kisa?